Hey guys, bonjour, bonsoir, salut, kelkeswa kote nap tande m, si nou map fè ti kout dèy paske bebe kote m nan, e mouche sa depi wèl bezwen atansyon m poko bali li soti pou l bat mwen, bref. M konn sa l ye deja nan se fan kap frape la frap sou tout rezo sosyo ta renmen pase banm love sou facebook youtube sou facebook instagram tiktak son sèl non m itilize se fan kap frape la frap m espere ke tout moun anfom tout moun beni m espere ke tout moun byen right so m di nou anpil mèsi tou avan tou pou pou sipò nou, pou ankourajman ke nou ban mwen pou m fè videyo chak semèn pou nou. M renmen sa, m apresye sa. E silvouplè kontinye pataje videyo yo. Lè n ap, lè nou gade videyo, pa sèlman gade yo, men kite yon like, kite yon kòmantè, pataje l. Oubyen lè nou gade l. Lè nou al nan video pa sèlman like yo men gade yo paske si nou like yo nou pa gade yo kòmsi nou pa fè anyen menm jan si nou gade yo nou pa like se kòmsi nou pa fè anyen ditou so jespè ke nap kontinye banm sipò an nap pataje video yo nap envite yon lòt moun pou abòne a chanèl la konsa pou travay la ka avanse mèsi anpil mwen renmen nou anpil nou konnen m apresye sa menm jan nou apresye m anpil. Jodi an, m gen yon grenn kesyon. Epi apre kesyon an, m pral ban nou yon ti istwa. M ta renmen konn ki sa gason vle. Pase, m pa menm kwè gason li menm konn sa l vle. Menm jan anpil gason ap di yo pa konn sa fanm vle. Fanm pa konn sa yo vle. E menm jan jodi a, mwen menm m vini m mande èske gason konn sa li vle. Ki sa k fè m vini ak kesyon sa jodi an? Humm bagay m konnen m pral ri Wouyy bagay la funny l funny Ok M gen yon zanmi m ki gen Li pral gen 4 ans a mennaj li 4 ans yo gen pwojè pou yo fè tout afè yo 4 ans a mennaj la On mwa pase la yo kite Lè kounya yo rele m yo ede m chita pou yo rakonte m biznis ki fè yo kite a M mete men nan bouch m gad ti eleman m souke tèt mwen. E m poze l menm kesyon sa m poze a m di kisa nou vle menm? An nou menm gason kisa nou vle? Paske nou m pa kwè nou konn sa nou vle. Poukisa w kontan kite malerèz la? Paske tout sa l di fi an, fi an di l wi cheri. Paske tout sa l di fi an fè, fi an fè l. Tout jan l vire ti fi an, ti fi an fè l. Tout jan l tounen l, ti fi an aksepte. Li di tifi an pa fè zanmi sa, tifi an pa fè l. Li di tifi an pa soti, tifi an pa soti. Li di tifi an pa met kad sa, tifi an pa fè l. Tifi an te gen whatsapp, li fè retire whatsapp la. Ok, tifi an te konn fè ti foto mete sou facebook, li fè l retire tout bagay yo sou facebook. Tifi an aksepte l retire tout bagay li, li retire tèt li nan sosyete a pou ti eleman. Mwen menm sa fè tifi an te rete byen avèm se paske yo konn kiyès m ye, yo konnen fason m, yo konn atitid mwen, se sak fè ti eleman te aksepte tifi an byen ansanm avèm. Mwa pase an la yo kite paske ti eleman an di rezon k fè l kite a tifi an, li di tout sa l di tifi an fè, tifi aksepte l fè l. Lè m di men, m panse tout, se tout rèv on gason lè l gon on fanm nan men l. Tout sa l di fanm nan fè, fò fanm nan ta fè l. Lè konsa l santi l gason, li santi ke li, li, li, li, li gen, li, li gen, li gen priyorite, li gen dwa sou fi an. Men poukisa ou menm, ou chwazi kite Evit sa pou tèt sa? Li di konsa li menm. Li pat konnen l te pou yon poupe, li pat konnen l te pou yon jwèt. Si se jwèt lè l lanmò w, ou fè l fè sa w vle, ou kraze l, ou vire l isi, ou vire l lòt bò, jwèt la pa gen bouch pou l pale, li pa gen bouch pou l defann tèt li, li pa gen langaj pou l di w pa fè l. Li, li menm, si l te bezwen yon poupe, li t ap jis, kòm gen poupe kounye a, li t ap jis achte yon poupe, li met anndan kay la, tout sa l vle poupe a fè, tout sa l di poupe a, poupe a t ap fè l. Epi li t ap achte yon poupe. Li di, li nan yon relasyon, se kòmsi se li ki fi, se li ki gason. Li di se sèl li ki gen brenn nan relasyon an. Li di depi l di tifi a agoch, tifi a agoch, li pap di cheri bon, ou di m agoch, adwat la pi bon, poukisa n pa fè adwat? Li di l bezwen yon fi k ap kesyone l lè li di yon bagay. Li dil bezwen yon fi sil pral tonbe nan yon dife la pou fi an dil cheri men dife an ou pral foure pyew ladanl menl pa bezwen yon fanm li pral tonbe nan dife a olye pou fi an ta dil retire kòl nan dife a fi a pran menl l antre nan dife a ansanm avèk li paskel vle fèl plezi li dil pa bezwen yon fanm konsa nan vil li bezwen yon fanm ki gen vizyon ki gen ide ki ka edel avanse li di yon fanm lè w gon se sa e li kap esplikem tout bagay sa wi li di lè w gon fanm nan menw Tout sa w di fanm nan, l aksepte, tout sa w fè l, l aksepte, tout sa w di l, li di w wi cheri, ou pa gen fanm, ou gen yon poupe, ou gen yon tòy lanmò, se yon tòy ou gen ou ka fè l sa w vle. M kwaze 2 men m ap gade ti Elèy m ap di men tan kè m ap panse m di men se bon kisa gason ye? Wè yon gason Depi ou di depi l di w yon bagay ou kesyone l oubyen ou di non ou pa p fè l, li di konsa ke ou pa bon fanm e e e pou w pa tande lè w pale avè l. Men kounya pitit sa menm menm te gen ti malerèz la nan yon epòk piske l ap di tifi a tout sa l di tifi a tifi a fè l, li twouve ke li pa nan yon relasyon pliske se sèl li menm k ap panse, pliske se sèl brenn li k ap panse, li pa nan yon relasyon. Èske w konprann? M ba l rezon wi. M ba l rezon. E pa rezon m pa ba li. Men, m kesyone m di, kisa gason vle menm? Pase m gen enpresyon gason pa konn sa yo vle. M gen enpresyon gason pa konn sa yo vle. E vrèman vre, ou pa ka nan yon relasyon yon moun pou se moun nan ki gen wi a non. Pou se moun nan ki gen e eston ki Yon sèl brenn pa fè relasyon, se de brenn ki fè relasyon. Lè nou nan relasyon se yon pat yon patnèchip li ye. Ok se yon kolaborasyon l ye so se pou si nèg la di yon bagay ou wè direksyon l di w nan pa bon se pou di non cheri direksyon w di an pa bon non se direksyon sa ki bon ou konnen w ba l konsèy la si l chwazi ke sa w di l nan pa bon li kontinye a sa l t ap fè a li rive l pou yon domaj ou pa reskonsab men atlis ou konnen w te di sa k lan panse w la men w pa ka wè yon moun tout sa w di l se wi cheri Wi cheri, ou an machin ap vini, ou pa e e ou ou dil al antre tèt li anbal, li pral antre tèt li anbal paskel vle fèw plezi, li vle moutre w ke li obeyisan. No! Sa pwouve m sa se pa tout gason ki renmen bagay sa, m sezi m poko janm wè istwa konsa. Se lè Makita a Tivi al di li menm li pa bezwen yon fanm konsa poul marye paske sil marye avè Tivi sa e li menm sèlman. Ka plan maryaj sa, tifi a pa plan maryaj lan. Pale tifi a pap konn kijan poul vanyen si ti nèg lan ee sil pa la. Li di sil marye a tifi an, tifi an pap konn kòman poul vanyen sil pa la. Li dil pa ka nan yon fanm konsa. Li dil bezwen yon fanm lèl pa la se pou fanm nan pran desizyon. Li pa bezwen yon fanm lèl pa la epou fanm nan ap relel nan telefòn pou ap mandel kisa poul fè. Non li dil pa bezwen yon fanm konsa. Li bezwen yon fanm lèl pa la poul kanpe nan kay la poul pran desizyon se yon fanm konsa li bezwen. Se sa fèm vin ak kesyon sa. Kisa gason vle menm? Paske mwen menm m pa konprann biznis la. Antouka map tann repons nou nan kòmantè a. Na dim sa nou panse. Ranm di non yo te gen tout pwojè pou yal fè tout sa yo kapab pou yo antre nan kay. Ti nèg la mwa pase an ti nèg lan kite avèl poutèt rezon sa. Petèt tifi a obeyi avèl twòp, tout sal di tifi a tifi a fèl, li dil pa bezwen moun konsa, Paske sil nan yon relasyon se yon patnè l gen, li pa nan yon relasyon avèk yon poupe, li pa nan yon relasyon ak yon jwèt. Na dim kisa nou panse. Paske m di fòm ta bay istwa sa, istwa a twò bèl. M pa kwè m deranje m men m pa kwè yap fache avèm paske m pa site non pèsòn moun, pa gen moun ki ap konnen moun yo but m te vle bay istwa poum poze kesyon an pou pou ka sipòte kesyon m nan, kisa gason vle menm, kisa yo vle? So na na banm repons yo nan kòmantè a fèm konnen sa nou ko ee sa nou panse e fèm konnen ki rez eske nou bay ti eleman rezon oubyen eske nou bay tifi a rezon fèm konnen map tann nou. Nou konn sa li ye deja janm di nou fan fab fabela fab toutan kontinye pataje videyo yo m renmen nou anpil bye.